Wap mèvèye senyè. Bondye beni nou. Bondye beni nou mwen salye nou nan non jezi mwen kontan wè tout moun ki la nan non jezi ki gen tout pouvwa maten an se yon reyèl plèzi poum kapab di bondye mèsi paske nan moman sa m te gen dwa pat ka la paske gen anpil moun ki te konnen 2021 pou eta m te ye men bondye fèm gras depi 2021 an 2022 men nou nan 2023 2024 la preske rive e map kontinye wèl Bondye beni nou e byen tap fè plan poum pat kontinye viv paske m te rive yon lè mwen te wè nwa mwen pat gen espwa ankò men Bondye te nan dosye m nan lèm pat ka sipòte tout sam fè lopital tout priyè anyen pat mache. Lèm fè egzamen tout soti negatif em malad m paka manje m paka bwè. Mwen te antre an Ayiti lèm rive mwen tay kay yon doktè li dim maladi sa gen anpil tan sou ou wi m dil wi m santil menm pa konn kisal ye li di se pa lòt bagay se yon cham li gen 17 ane andan vant ou rive nan dènye lè pou mouri m di bon si Bondye vle li di ou pap mouri men gen 2 sèl maladi 2 sèl medikaman kap mete w deyò. M di medikaman sa yo si e volonte Bondye map tann yo. Li di se mestin avèk vomi langay m pi pè. M fè 3 mwa map pran mestin avèk vomi pou m wè apre Bondye pou m kanpe la. M di Bondye mèsi, Bondye fè m gras mwen kapab la. Edmi an kanpe li fè plan l fè plan l fè plan pou l fini avè m, li pa fini avè m li antre nan fanmi m. Li antre nan fanmi m depi nan moman m malad la, manman m gen 2 zan la map dwe priye ap fè l. li malad. Yn ane maladi manman m papa m tonbe li mouri epi yap fè plan li di aprè papa m mouri fò l bale lakou a m di nan non jezi papa m ak mouri se pa li k te kondwi a lap mouri res yo ap rete yo tire kou yo tire kou bondye fè gras jiskensi Pa gen anyen fasil malgre manman m ap soufri mwen di Bondye mèsi pou sa mwen m se yon n ap soufri anpil madanm mwen ap soufri men avèk gras Bondye men m konnen m ap ranpòte laviktwa Bondye beni w menm ane a papa m mouri vòlè kenbe m yo pran sak sou mwen avèk gras Bondye mwen pa mouri paske m pat fè règ 4 vòlè a zam. Yo met zam bò kot mwen avèk yon kouto, yo pran tout sa m te genyen. M di zafè sa, mwen pa mouri. Answit sa, polis pran m fè m fè konbyen jou nan lari. M di sa pa anyen toujou. Yo pa voye m Ayiti paske m te gen papye. Bondye fè m gras, mwen la. Bondye beni w. Avan yè la ankò yo pase lakay mwen. Yo pa antre yo fè ti pitit mwen an bay sak te gen andan an m di Bondye mèsi se pa li menm yo vyole paske si yo te vyole l gen dwa pat ka kanpe la jodi a lajan yo pran map tounen m fèl ankò e sak fè jodi a m santi m fyè pou m kanpe la e m gen madanm mwen lap fon ti kanpe se li menm ki genyen m kanpe la apre Bondye si nou wèm kanpe la m kwè. Ou mèt kanpe cheri menm lè ou pap temwanye ou mèt kanpe si nou wèm kwè la maten an se li ki genyen m la. Se li k fè m fre. E sa nou wè sou mwen yo. Se lè m gade mwen l pa rèd li di m ki la l retire. Gade se yon fi bon m pa konnen kisa m ta fè kisa m ta ba li. Se sèl Bondye k konnen m. Se l Bondye ki konnen m. E se yon fi malgre m gen 9 an maryaj ansanm avè l Bondye poko beni zantray nou. M pa santi sa ban m pwoblèm. Mwen pa santi sa banm pwoblèm e map tann m kwè gen yon Sara oubyen kiyès ki te fè pitit m pa sonje sou konbyen ane menm lè madanm mwen te gen 50 ans depi e volonte Bondye m kwè l ka banm yon timoun mwen m gen 40 m pral gen 40 li pral konpli 39 nou prèske gen menm aj prèske avèk pastè Duvalier menm bagay. Men, mwen di Bondye mèsi. Bondye fè m gras. Tout sa k pase, Bondye fè m sipòte. Tout sa k rive m, Bondye kenbe m nan gras li. Li pa kite anyen mal rive m. Mwen di Bondye mèsi pou sa. E nou chak moun ki la jodi a, nou chak moun ki la, ki wè w nan yon tray, pa panse sa w ladan l lan se sèl ou menm. Chak moun gen yon pwoblèm. Chak moun gen yon bagay kap bal pwoblèm, si pa maladi li ka yon pèsekisyon yon lòt fason, nenpòt jan l ye a. Ou menm ki poko gen pitit, pa kriye, pa maltrete fi a, oubyen si se ou menm fi a, pa maltrete mari a, se Bondye k bay. Si se mwen menm ki tap fè nan 9 an m te ka gen nenpòt 3 oubyen 4. Sim tap fè fèt 15 ans lè se Bondye kap ban mwen li mwen poko genyen li. Em di chak moun ki la, ni pou moun legliz la, ou vizitè ou vizitez mwen mande w pran kouray nan pwoblèm ou an. Manmanm ap soufri depi 2 zan. Kote lap pale la li kouche lap soufri men m di Bondye fè volonte w.